Pou Ayiti gen lapè, pou Ayiti gen stabilite, pou peyi sa gen sekirite, gen 2 moun ki pa ka la. Kèlkeswa jan w vire l, pou nou gen lapè ke n ap chèche a, pou nou gen stabilite jan n bezwen l lan, jan tout peyi genyen l lan e ke y ap avanse an, pou nou gen stabilite sa, gen 2 moun ki pa ka la. E Prezidan Jovenel Moïse Asasine avèk pawòl sa nan bouch li. La stabilité politique est le premier des biens publics. Gen de moun, yo ste enstabilite an pèsòn. Gen de moun, yo se atizan enstabilite Ensekirite e defèt sèl mwayen pou nou gen Ayiti ke nou bezwen an, sèl mwayen pou la dyaspora ayisyèn gen espwa andedan peyi sa, gen de moun ki pa ka la. Pèp ayisyen, jodi an se 5 septanbre 2025, Sye m pa ret twòp dat non la, twòp jou non la. E pou fèt mwen rive, m rete 21 jou wi. Rete, ki jou kouri rapid konsa? 21 jou, sa vle di 26 septanb se ap fèt mwen, 26 septanb se ap fèt mwen, ok, m pa ret twòp jou non. Anben jodi a 5 septanb 2025, nou pral pale. Pierre Esperance. Di fòk Babekyou mouri. Pierre Esperance di Babekyou ap mouri nan jou yo la. E semèn ki sot pase a, efektivman, nou te gen anpil enfòmasyon sou planifikasyon k ap fèt pou gade kòman yo ta asasine Jimmy Chérizier Babekyou. Men malerezman pou nèg yo, Babekyou okouran tou. Babekyou okouran e li fite l tou. Men kiyès ki bezwen touye Babekyou? Pierre Esperance bezwen pou Babekyou mouri. Kiyès ki bay Babekyou sa k gen la a? Pierre Esperance. Sa vle di kisa? Pierre Esperance santi ke Babekyou son danje iminan pou li. E avèk egzistans Jimmy Cherizier Babekyou, Pierre Esperance santi ke l pa an sekirite. E l pa alabri vre non. Paske Babekyou toujou swete ta kwaze avèk Pierre Esperance. E natirèlman lanati ap fè yo kwaze kanmenm paske se 2 bon, se bon, se moun, se moun yo ye. Yo nan ti, yo gen ti pwoblèm pa yo, ti konfli pa yo pou yo jere. Nou menm avèk. Pèp ayisyen an, dyaspò ayisyèn nan, nou pap rantre nan sa. Nou menm swete, nou swete ke Babekyou avèk Pierre Esperance, bon, kòm 2 moun, petèt ki te konn pale, ok, e yo ta kwaze, kwaze, rankontre, pale, ou konprann, bay, bay youn lòt afeksyon. Paske Babekyou swete sa, e Pierre Esperance, bon, m pa konn sa Pierre Esperance genyen li menm, li swete ke Babekyou se mouri pou l ta mouri. N apral pale de sa toutalè. Pierre Esperance mande pou Babekyou mouri. Pierre Esperance pa vle pou moun yo tounen lakay yo. Pierre Espérance de rnddh, yon òganizasyon politik ki di k ap defann dwa moun. Li detwi anpil moun nan peyi sa a, li menm rive pran grad nan asasine yon chèf deta. E sa k fè n ap di l, òganizasyon rnddh lan, alò Pierre Espérance ap dirije an, fò pèp la konnen ke li enplike jiskokou lan touye yon chèf deta an fonksyon. Mentnan nou pral pale, pèp ayisyen, nap pale de sitiyasyon difisil nan peyi dayiti. Men gon grenn moun jodi a, ki petèt ap parèt o santre nan tout sa ke nou pral di la. Batay pou revoke komisè Muscadin, Pierre Esperance pwodwi 3 rapò. Tande byen wi! Batay pou revoke komisè Muscadin, Pierre Esperance pwodui 3 rapò. 3 rapò pou l asasine karaktè komisè Jean Ernest Muscadin. Batay pou asasine karaktè kòmandan Guy Philippe, Pierre Esperance pwodui yon rapò avèk ekip li ki di ki nan Nasyonzini. Pierre Esperance sa fè 2. Batay Pou ba nou Jimmy Cherizier Barbecue ke nou gen la a, Pierre Esperance pwodui yon rapò. Li di ke Barbecue fè masak. Ki kote? Lasalin. Sa fè 3 Pierre Esperance. Li prezan tout kote sa yo. Pierre Esperance au centre. Batay pou pwoteje chèf de gang Fantom 509 lan pou ke li pa al nan prizon apre krim ke l fè sou òm dafè Matilus Pierre nan Dèlma 40B 3 fevriye 2021. Kiyès ki pran radyo, ki atake tout moun nan peyi an? Pierre Espérance pou pwoteje Ralphy Richevry, Nenel Cassy pou yo pa pran prizon. Pierre Espérance sa fè lo sant li 4 nan 4 bagay. Manda pou asasine prezidan Jovenel Moïse, manda darè ke jij Jean Roger Noël Céus te siyen pou al arete prezidan e al touye lan vilaj Petit Bois. Kiyès Ki monton dosye ki fè ke gen manda sa a, Pierre Esperance? Yon rapò sou swadizan masak Lasalin ke Pierre Esperance responsabilize chèf leta a, prezidan de la repiblik lan, prezidan Jovenel Moïse, li di, ki voye Babekyou al masakre pèp Lasalin. Pierre Esperance pwodui yon rapò akablan Li monte nan Nasyonzini ansanm avè l, li monte nan Depatman Deta ameriken ansanm avè l, oligak yo trase wout pou li atravè òganizasyon lòbiyis yo. Pierre Espérance al asasinen karaktè prezidan an. Yo jwenn plizyè lòt ti jèn ki nan, petèt se jèn etidyan, Emmanuela Douyon, yon pakèt lòt ti bouzen, kote yo sòti, dezole, yon pakèt lòt ti jèn k ap chèche manje ki konn ap pede souke kò yo sou biwo avèk Boulos, Dimitri Vorbe. Yo monte Etazini pou wap gade ti jèn sa yo, ti jèn ki apèn trantèn, e kap bay manti sou yon chèf deta nan peyi yo. Ou de, de ti jèn ki aple a nenpòt bagay nan peyi a. Men, malerezman, ki kite vant yo mennen yo, e ki gen foli relasyon vòlè oligak, enben, yo, alò m anlve mo, mo, mo, e ba sa m te di talè a, m anlve li, je suis désolé. E, yo kite Boulos mennen yo, nan kote pou yo al asasine karaktè prezidan yo, fè manti sou prezidan yo devan yon seri de etranje. Pierre Esperance nan planifikasyon pou touye prezidan Jovenel Moïse. Pierre Esperance au centre. An rezime, batay pou mennen la, Pierre Esperance au coeur des événements. Ok? Gang viv ansanm pale de lapè, yo pale de moun solino pou tounen lakay yo, moun nazon, moun delma 17, delma 5, delma 3, delma 24, kafou ayewopò, moun solino pou tounen lakay yo, kiyès ki te aletranje, ke radyo e televizyon karayib premye bay mikwo pou vin pale sou sa bay manto sou sa, fè divèsyon sou sa. Pierre Esperance tout media patron media kowonpi restavèk tyoul sistèm sa yo konn avèk kiyès pou yo sèvi pou vin demonte tout sa ki petèt kapab fè pèp la rale yon souf jwenn yon ale mye nan sans sa gen de moun nan peyi a ki nan laprès yo pa vle peyi sa gen stabilite gen de moun nan peyi sa ki se patron media. yo pa vle peyi sa gen lapè paske yo fè lajan yo dan lenstabilite paske pa bliye gen yon oligak ki te di prezidan Jovenel a monchè m wè wap mache tout kote wap rele tout moun chita pale reyinyon de twazè di maten pou jwenn yon alemye pou jwenn sekirite nan peyi an pou jwenn yon stabilite pou n kapab avanse pa sa prezidan Prezidan te di wi a monchè ou konnen yon peyi paka fonksyone san stabilite, pwojè yo, envestisman yo pou yo fèt fòk gen stabilite, fòk gen sekirite, fòk gen lapè. Enben misye te di prezidan an, enben monchè e stabilite politik la e pa tout an non li bon pou nou. Prezidan te etone, yon òm dafè, nèg kap fè gwo lajan nan peyi a, nèg ki gen gwo kontra nan leta, pou nèg a di se pa tout an stabilite politik bon pou li. Misye te di prezidan an nan, se pa tout an stabilite politik la bon pou nou non. E mwen menm pèsonèlman, moi, je nage dans des eaux troublées. Sa vle di ke li menm, li naje an eau trouble. Sa vle di kisa? Se nan lenstabilite, nan ensekirite jeneralize, lè y ap kidnape moun, lè y ap touye moun, se nan sa l fè lajan. Sa vle di ke se yon machann zam ke l ye, se yon machann bal ke l ye. Se pa jwèt ki gen la a. Se yon veritab antrepriz ki la a. Se yon veritab mache ki gen la a. Se gwo lajan k ap fèt la lè w wè moun ap mouri. Enben se sa. yon oligak te di nan zòrèy prezidan an. Men prezidan an pa t gen kouy, prezidan an pa t gen grenn, prezidan an pa t gen fyèl. Mwen m ta chèf deta, misye di sa pou 1, pou 2, m gen ta gen yon kamyon swat devan lakay li a. Kontrent pa konn ap sot avè w. E tonnè boule m w ap soti. Menm chen anndan lakay ou an ap pran bal olye m pa ta pran w. O! Pou yon nèg k ap fè gwo kòb nan peyi a, Kanpèl di w se pa toutan stabilite politik la bon pou li, li menm li naje an eau trouble. Sa vle di ke li di w, li di prezidan li menm, si m repete sa l di tekstyèlman, Moi je nage dans des eaux troublées. Li naje an eau trouble. Sa vle di ke se lè peyi an tèt anba, gon kawo politik, kraze brize, manifestasyon, pasi pala, peyi lòk. Se lè sa l fè lajan. Paske li nan pwodui alimantè, li pa peye dwàn. L ap rantre zam, l ap rantre bal, l ap vann zam, l ap vann bal avèk zèfèyis atè a. L ap fè lajan. Enben nan sans sa a, ou panse peyi sa ap janm gen lapè avèk nèg k ap fè gwo kòb nan sektè sa a? Se yo menm sèlman ki gen kontwòl ladwàn? Yap rantre zam e yo di w biznis zam nan son gwo biznis ke l ye. E sesi se atravè lemond wi, son bagay ki nòmal wi kèlke pa. Chak lè gen yon gè nan mond lan, gen nouvo milyonè wi. Pa egzanp gè Ikrèn nan papa, sa tande a la, lòt lè te di w Etazini vann yon pakèt zam e gen anpil milyonè wi. Ah papa, gouvènman ameriken an, lajan ou tande l depanse nan bay Ikrèn zam yo, lajan soti nan kès leta ameriken wi. Ah, gen anpil antrepriz prive ke leta ameriken achte zam nan men yo wi. Alò, antrepriz prive ameriken ke leta ameriken bay de kontra pou yo vann zam. Yo vann zam avèk leta ameriken, enben zam sa leta ameriken pran l, li voye l vann, li voye l bay Ikrèn. Alò Ikrèn dwe l pli de 400 konbyen bilyon dola. Ikrèn pap janm fin peye. Sa vle di ke Ikrèn ap rete kòm tchyo Letazini pou lavi. Se sa ke l ye. Se sa ki batay denterè, sa ki enpòtan. Zafè peyi pa gen, pa gen tete lang ladan l. Men map di nou sa, nan tout fenomèn de gè ke w wè, toujou gen de nouvo milyonè. Sa vle di ki sa? Nan lapolis kote map pale avè w la, gen nouvo rich. ok nan politik gen de nouvo milyonè nan sektè prive a gen de nèg ki vin ogmante lajan pandan 4 dènye ensekirite estabilite kidnaping asasina vòl vyòl disparisyon moun trafik dògàn kap fèt lan ok trafik zam trafik bal lan gen anpil nouvo rich an repiblik dominikèn yo vin rantre nan mache a apati de 2022 la dominikani rantre nan mache a sa vle di ke e pa leta dominiken non e pa pèp dominiken non men de zoligak ayisyen ki de konivans avèk de Dominiken ki rantre nan mache sa. Yo achte zam nan Ozetazini Damerik, pli presizeman nan leta Florid. Zam sa rantre nan kapital Santo Domingo, epi zam sa pral pase pa vwa terès pou l rantre sou fwontyè nou an pou l vin jwenn Katsan Mawozo. E sa k koz Lanmò San Jou se youn nan pi gwo finansè, alò founisè, padon, e kòman rele ti nonm kana a? M toujou bliye ti nonm nan wi. Li mete kagoul li menm, m pa janm sonje non l. Kòman l rele ankò a? E sa k ap dirije Kanaran an? Sak responsab viv ansanm kap dirije kanaran an m pa sonje nonl li kanaran kòman li rele ankò a e li menm ki fè nèg li yo pran mibalè m pa sonje m ekri nonl nan espas kòmantè la pou nou nèg sa yo se de gwo founisè ke yo ye sa vle di kisa yo resevwa zam nan dirèk soti santodomengo vini kanaran vini nan baz 400 mawozo sa vle di kisa. Jodi a fò konprann ke sa kò gen la a, kòman l fè la a e kòman l ka sòti la a. Kiyès ki dwe pale ladan l? Èske moun sa gen ora, èske l gen notoryete natirèlman oubyen kredibilite pou l vin pwononse l sou batay ke n ap mennen pou ke n ta jwenn lapè oubyen stabilite ke nou bezwen an? Poukisa se moun ki atizan enstabilite an kap vin pale de solisyon pou enstabilite an eyy Pierre Esperance retire kòw la esak fè nap di radyo e televizyon karayib Patrick Moussignac brother avèk tout respè kem gen pou ou Patrick brother nan Patrick monchè pa fè peyi a sa pa fè peyi a sa nan pa fè peyi a sa pa fè peyi a sa mesye. Ayiti pa merite sa. Itilize tout vòlè, tout gang, tout kòwonpi, tout asasen, tout pa serye pou n ba yo mikwo pou yo vin fè divèsyon pou sistèm nan, kanpe la mesye. Li fèt twò lontan. Radyo e Televizyon Karayib, plis de 70 zan. Atansyon mesye. Kot pwogrè a ye la a? O benefis de kisa? Destriksyon peyi dayiti? Pale nan mikwo fè djòl nou fè bòkyè chak jou san tande atò ayiti ayiti ap rantre nan twou epi ti jèn kap chèche bay bay bay twou bouden yo pou ke yo jwenn yon bout viza pou al an ewòp poul vin etazini kòmsi yo kòmsi yap fè pwogrè nan nan anus yo ap fè pwogrè nan pòch yo ok nap rich pèsonèlman epi peyi ap devaste. Kote kote sa ye la a? Alò mwen menm Info Bertho, jèn gason apèn trantèn ki gen anpil foug, ki gen anpil lanmou pou peyi l, alò pou m wè ke m nan mikwo a la a, m vin pale chak jou peyi a plis ap efondre epi pou m fè 10 zan la, tonnè boule m, m pran zam nan, m pran zam demen m fout zam nan bouda nou. Ou genlè ap fou mèt la. Mwen m di nou sa trè byen. On grenn chwa ke nou genyen. Se swa ke nou bay vag, Sa se youn, bagay m tou di nou klè. Se swa ke nou bay vag, pou ane a la nou bay vag, oubyen revolisyon an ratibwaze nou, san ke pa gen bedesan, oubyen nou kontinye sou menm lanse a, pa gen pwoblèm, oken pwoblèm, okay, nou kontinye sou menm lanse a, pou n di ke nenpòt sa k gen grenn nan bouda l la pou l vin retire nou. E m di nou sa, nou gen dezan! E m pran Bondye nan syèl la kòm temwen. Nou gen dezan pou n kontinye ap fè l. Se sa k fè m di l, nan dezan, sa ka rive m pa travèse 32 lane oubyen 33 lane, whatever laj ke m pral genyen an. Men aprè dezan, nou fè dezan ap fè l konsa, m p ap fè dezan deyò, mesye. Sa se garanti. M pa pral tande, ok, ban m ba nou deadline sa, ban m ba nou 35 an. Ban m ba nou a 35 an. M pa pral gen 35 an pou m rete pou m ap gade nou ap fè sa nan politik. Non. M ap fout zam sou nou. E tonnè boule m, m ap fout zam nan bouda nou. E m ap jwenn anpil Ayisyen k ap pare pou fout zam sou nou pou nou libere peyi a. Nenpòt ki jan. Se sa k fè n di l, fòk nou pran tout dispozisyon pou ke nèg sa yo omwen konprann ke twòp moun mouri. Yo touye trop moun. Desizyon politik ke yap pran yo se nan enterè pèsonèl yo ye se detwi yap detwi peyi an. Eske mwen kòm jèn gason ayisyen ki renmen peyi m, ki swete viv nan peyi m byen, fè biznis nan peyi m, ap viv nan peyi m tankou moun, ap mache nan tout pwovens, fè jaden, fè elvaj bèt ok, pou m ta ap viv byen tankou bèl peyizan nan peyi m, alò pou m kite yon seri de vagabon ap pran desizyon politik pou detwi yon peyi. Epi mwen pou m kanpe kò pou kokorat aletranje! M pap kapab, non m pap kapab. E m di l, pou Ayiti chanje, pou Ayiti gen lapè, pou Ayiti gen stabilite, kèlkeswa le pri a peye, gen de moun ki pa ka la! E se avèk absans moun sa yo, e sa k fè mwen di l, e m ap redi l ankò, Fò n toujou reyitere l, pou ke Ayiti chanje, il fò ke nou koupe de tèt kap mal panse depi plis pase 30 lane pou nou fout fasilite de nouvèl tèt emèje nan peyi sa a kap byen panse pou peyi sa kapab chanje. S on chwa ke l ye. E sa k kòz fak gen de mouvman drastik. Fòk gen de mouvman sovaj. Paske se sèl posibilite pou ke dyaspwa ayisyen nan rale yon souf. Nou pran peyi nou kokoratize l. Imajine nou, te gen yon pakèt ayisyen, ayisyèn, de fanmi ayisyen, efektivman, ki te toujou gen viza, genyen ki te gen rezidans tou, genyen ki sitizen ameriken, ki te konn monte Etazini, Lafrans, Kanada, moun sa yo, defwa yo fon kontenè, byenke Nan Ayiti, nan nouvèl Ayiti an, nan leta ke mwen menm map pwone an, nan leta ke nou swete bay peyi a, se yon leta kote ke moun pap gen dwa pou ap rantre avèk fatra nan peyi a. Li klè. Men fòk gen de kondisyon ki reyini paske bagay lan fòk nou fè l step by step. Dakò? Sa vle di ke fòk nou gon kote n soti pou n di ke halte la nou pap ka kontinye avèk la. Ou di mwens pou n di moun yo soti ane sa a pou rive ane kap vini, Zafè rantre konntenè avèk vye bout sak pouri santi an, soti ramache tout fatra devan kay moun aletranje rantre nan peyi an, fò n di moun yo, nou gen 24 mwa pou sa kanpe. E fò n di l ap kòmanse apati de tèl dat, l ap fini tèl dat. Li klè, fò tout moun konnen ke dènye konntenè w ap fè a, li pa ka rantre ann Ayiti apre dat sa k ap fè dezan an. Fò nou di l, men nou pa ka pran yon desizyon brit sou kou pou n di moun yo pap rantre kontenè non. Si moun nan gentan depanse lajan l pou l rantre avèk fatra l pa gen pwoblèm, ke l rantre avèk fatra l, lè l rantre anndan peyi an, n a netwaye fatra a, epi moun nan konnen ke apati de dat sa a, l ap monte Etazini, Lafrans, Kanada, l al lòt peyi pou l fè kontenè, l ap pral Lachin, l ap fè kontenè bon bagay! Eske nou konprann? Sa se pou nou fè peyi. Men, m ap di nou sa trè byen. Leta ke n ap pwone a, gen de moun, kèlkeswa jan w vire l, yo pa kapab la. Rezon an senp. Paske, natirèlman, mesye dam, gen de egzanp ki klè devan zye yon politisyen. Tande byen. Pa egzanp, mwen raple m.